Nan menn pa gen anyen non e dwam wi menn Arly al jwe nan Ghetto yo pa fè Arly anyen eben esè mwen ka di pou nèg vin bò lakay mwen swat vin bò lakay mwen nèg yo ta pral dèyè 509 yo ti swat pou yo a. Boy vini idmo vini la m pa ban on gang m ban on bandi menn e dwa m chante pase lè nèg yo kenbe zam yo yap bay sekirite fo sekirite yo m pa enpeche yo men pou kisa e mwen menm kolonèl mechan se tout atis ki la nèg yo vin bay pri vin bat nèg yo chire mayo m epi lè m ale nèg yo tire sou mwen men mache m nan ravin nan jiska prezan sa vle di lapolis tire sou mwen epi m fini. Se open bar kè non, sèl bagay nan yo gen 24 èd tan pou yo banm machin mwen pase se pat Jovenel ki te ban mwen ni Martelly ankenn nèg. Se gagann mwen te ban mwen. E kòm nèg yo ap pousem pou bandi e sa yo vle fè, m ka bandi tou pase yo pral lekòl pou bandi. Bon te pa chwam e pa edikasyon sa manmanm te ban mwen. Men gen nèg yo ap kouri dèyè bandi anba men yo se bandi ki abiye yo menm. Bikoz la a. Mwen pran bizin an vin devan bizin mwen fè tout simagri yo. E lè m prale pou m al jwenn yo tire sou machin mwen. Kounye a nou vle, nou vle, lè nèg yo ap fè tazou jan mwen m ladann, lè nèg yo ap fè festival rap kreyòl pandan sa m ye, ki tandans m ap chante ankò rap? M ladann? Non. M pa janm plenyen. Lè geto rele m al jwe dwa m, m al jwe. Lòt nèg pral jwe nan geto yo, yo pa janm ba yo pwoblèm. Why mwen menm? Ki pwoblèm nèg yo avè m? Pou depite a, m ap depite pi rèd. Bon, fò nèg yo ban m yon repons pou ki sa yo fè sa yo fè a. E mwen menm, ou wè jan m di a, m gen vennkatrè tan pou nan remèt mwen machin mwen. Avèk machin nan toujou, ou nan lavi? Li nan lavi nan toujou. Vennkatrè tan pou nan remèt mwen machin mwen. Ou panse bagay sa se yon pwoblèm ki ta lye a politik? So what? M ka Jovenel, m ka Martelly jan m vle. So what? M ka sa m vle menn. Se sa Ayisyen pa gen lakay yo aprann respekte moun, aprann respekte chwa moun. M ka chwazi si Brezil ou chwazi Ajantin, men Ayisyen m ye. Li ka pa bon pou ou l bon pou mwen. Bon, pandan tout semèn nan, kòm nèg yo t ap fè m menas nan telefòn, yo vin tiye m. Map tann yo.
Pa gen arestasyon menm jounalis nèg yo bat. Non lapolis ap vini la lap wè bon staff kanpe la. Non lè yo vini e poum pa al jwe. E la m wè esel mwen k atis. Dayè vini e pou m ba l jwe. Wap vini wap di nèg tout nèg bay yon pyès menm mwen menm map ba w pyès mwen. Menm lè w konn fantom map ba w pyès mwen sa e travay wap fè. Lè Athias vini m gon mayo 500 dola e pa mwen fè nèg yo ap abiye a inifòm sal non. E pa mwen. Lè m achte yon mayo Gucci e gagant mwen k ban mwen l. Osinon madanm mwen kache l ban mwen. Sa fini nèg machin mwen an menn. Ou wè baz e sèl bagay nèg yo gen pou remèt mwen la. M pa kè de anyen. Nèg yo mèt touye m apre. Men machin mwen ap remèt mwen li. Pase e pa t Jovenel ki te fè m kado l ankenn moun pap fè m kado sa a.
Maten an sou estasyon radyo Karayib ti Wi fè konnen ke lapolis te debake pou 7 se te swat yo vini yo pale Sa swat pèdi la?
Sa te yo pale avè nou? Si ti Wi ap bay manti monchè sa swat te pèdi la? Sa te gen la lè yo vini an? Swat, swat se yon kò entènasyonal li ye, pa vre? Si yo te fè konnen ke yo prevni nou pou nou pa te, se nan djòb leta nou. So, yo pa gen dwa prevwa m sa pou m fè, si m prevwa yo pou pa kenbe zam yo pou yo pa abiye. Poukisa yo pa al prevwa Arly Lariviere lè l t al jwe a? Poukisa yo pa t al prevwa, si Martin te pral jwe a e sekirite yo t ap bay? E pa mwen menm? Eben e sèl mwen k atis? Epi nan yo di pwoblèm yo gen ak Fantom nan. Arogan bonm arogan nèt. Paske mwen m pat janm mete m pou m bese tèt mwen devan moun. M dwe respekte moun, men m pa bezwen bese tèt mwen devan moun. Ou ka swive ak yon moun ki lakay ou? Nou 2. Mwen menm avèk yon kouzen madanm mwen. Se sèl ou menm ki piti nan machin nan? Non kouzen madanm mwen la li paka leve monchè. Ok. An di li ale. Li m di. E mwen pete vit pou misye sòti. M fè misye sòti pandan m anndan machin nan mwen menm. Nan ravin nan. Dayè misye pa nèg isit. Misye Gonayiv li soti mwen ki fè l vini isit. Di nou non, kijan machin nan pral kraze?
Eske se la polis? Bal la polis tire sou machin w ap vin mande m monchè, w konn bal la epi w ap vin poze m kesyon. Pa fè m, pa fè diplomasi avè m, m pa nan diplomasi. Ou blese nan vit machin nan osinon ou. Non m pa blese non, machin nan kraze avè m, epòl mwen, do m tout frape. Bon, e pa epòl mwen, machin nan nèg yo epi remèt mwen. Gen moun sou rezo. Se yon lè nou kab di ke ou gen atis toupatou, ou ka deside al nenpòt kote. Kote m vle. Bon, valè geto m jwe, poukisa yo pa t anmède m lè m al jwe Site Solèy? Yo pa anmède m lè m al jwe Solino? Yo pa anmède m lè m al jwe Dezyèm Avni? E pa mwen k fè nèg vilaj bandi, e yo k fè nèg vilaj vin bandi. Sof ke mesaj mwen voye bay nèg vilaj, pa anmède moun ki sanble avè nou. Al dèyè nèg ki pou met zam nan men nou yo.
Gen moun ki di tou ke ou te nan kanaval Pòdepè ou tap chante, te gen reyini tout moun, pèsòn moun pat ka konn kiyès ki tap chante, se tout ansanm de fanatik ki te vin baw lòv. Men kote sa.
Yo e Fantom m rele menm.
Nonm nan pa piti non.
E m pat vin Pòtoprens, m pa sot Leyogàn vin Pòtoprens pou m bay poubèl tòl non. Serye man. Nèg la gen 24 èdtan. Ou wè m voye mesaj la mesye, 24 èdtan pou m bout machin mwen ban mwen. Pase sa. Sa e gade mwen banm li pa kado fèm kadol 24 èd tan. Se li ki fè 24 èd tan epi li. Men map bandi kounya. Non men bandi yo pa gen repitasyon. Non bon esa epa sa yo banm yo ap vann mwen la esa vann tout jèn yo wi fimen dròg fè masisi fè madivin vòlè. Fè kidnaping. Ou panse gen nèg ki bandi la e bandi yo ta renmen ye? Èske ou panse sa? Men kisa, kisa, kisa pi wo yo, boujwa yo, yo, yo ofri nou? Ki zam konn fè? Chante. Èske sa zam tap desann, èske kidnaping m pral kidnape moun? Kote m pral jwe a? Se dwa mwen pou m al ba yo plezi tou. Yo pa moun yo menm? Èske yo pa moun?
Ou di bay 24 èd tan pou yo remèt machin nan? Non, yo ki. M pa bezwen di gouvènman whatever la polis se yo ki tire sou machin mwen ki fè l tonbe anba a. Nèg yo ap remèt mwen machin mwen. Pase mwen machin lapolis yo ale nan men yo lè yo bay yo m pa konn al mande. Ou te ka mouri yè swa?
M pa p ap mouri.
M pa ko ap mouri. Sa pa nan ekri nan liv mwen. Sa pa ekri nan liv mwen. Sa pa ekri nan liv mwen. Bondye ap pran m lè l pou l pran m nan. Bondye ap pranm lè poul pranm nan. M pa kè de doulè. Doulè ka tiyem, frakti m pran nan bay aksidan la l ka tiyem. M pa kè. Men m pap mouri. E lè yon nèg touyem tou fòw asime responsablite w. Asime responsablite w. Tout atis yo wi depi la nèg yo komanse bat tout atis wi kolonèl mechan se depi la nèg yo komanse bat nèg wi nan misye misye pa m pa konnen non misye pran bal la nan tèt wi but m pa konn sil mouri m pa konnen pase talè a m fon ti dòmi m leve epi m kounya mwen menm jij depè m al depo al demache men yo pa vle. Sa vle di ki game nou ye la? Nèg yo te tiye 3 nan nèg barikad deja kounya yo vin tiye lòt jeneral la? M pako ap mouri mesye, jere sa. Ou panse se paske Fantom ta gen entansyon pou lal kandida pou Prezidan? Of course se sa li ye monchè, e pa mwen ki enpeche nèg pa chèf non, m chèf, m ne chèf. Wap toujou depi le 8. Jiska no jou. Tout tan m gen souf m depite pi rèd. Ou pa pè al jwe nan geto ankò? Pè al jwe nan geto? Bon e geto k fè m sa m ye a pou m pè al jwe? Pa gen nèg ki anpeche m fè sa non. M ka deside pa jwe pou ankenn geto ankò tou. Bon e pa gen moun ki anpeche m sa. Nan moun ki ou apateni nan kiltirèlman, pa janm gen apèl nèg ki pote solidarite ak ou? Yè nèg yo, tout moun, tout geto yo rele m. Yo rele m. E sa? Pase yo fè m sa m ye a. Yo, chanpyon, gon mo m di la ou pa teni kont de li. Lè travay sa fèt yo envite foto m, sa vle di nou ban m yon kategori kote m ye, bò simityè a, geto. Bon nou nou aprann mwen pou m jwe nan geto, kounya n enpeche m jwe ladan l, enben sa n di m fè? E lè nèg yo fè ba yo Tarazi, Youssoupha vin la kòm rapè, sa m ye? Rapè, pa vre? Kòman yo rele m papa rap la? M ladan l? Non, m pa plenyen. Festival rap kreyòl. Fèt Fantom te ladann, m pa plenyen. Festival rap kreyòl wi, pandan m ap fè rap kreyòl epi papa rap m ye wi. Kisa nèg yo di m fè? Sa yo di m fè? M pran pi gwo chòk ke sa, li pa deranje m. Machin mwen an pou nèg yo remèt mwen sèlman, pwen ba.